So, an nou gade sa pwogram nan di. Yo di starting January 6, sa vle di kòmanse jodi a, on moun ka soumèt on fòm sa a, 134 A, an liy pou w kalifye kòm sipòtè epi pou w deklare. Sipò finansyè pou moun. Bon, nou pa bezwen, Ikrenyen nan te deja la. Pou Kiben, Ayisyen, Nikaragwen avèk Venezyelyen, avèk fanmi ki pwòch yo. Sa vle di ke son Ayisyen marye, li gen madanm oubyen yon Ayisyèn marye li gen mari, li gen pitit, moun sa yo ap kalifye tou. Ok yo di nou ke piga nou fil fòm 134 lan pou pwogram sa a dakò se fòm 134 A pou nou fil anliy pou pwogram sa ok tout sa se tout enfòmasyon de pwogram nan dakò e men sa mwen te di an ki te pote a ekivòk premyèman se sipòtè la sipòtè la fò moun nan on. sitwayen ameriken, fò li gen rezidans nan peyi an, yon moun ki gen e non-immigrant status, sa vle di ke yon moun kankou F-1 etidyan yo, etidyan entènasyonal yo, kankou moun ki sou H-1, H-2 viza yo, ok, yon moun ki gen azil politik deja nan peyi an, yon moun ki deja gen tps. Tout moun sa yo ka aplike pou sipòtè pou yon moun ki nan kat peyi sa yo. Nou menm nan kad pa nou se nan kad Ayiti. Benefisye a. Yon moun ka benefisye de pwogram sa a depi ke ou se yon Ayisyen w ap viv andeyò Dèzetazini, ou ka kalifye pou pwogram sa a. Epi tou moun k ap kalifye tou, tankou ke moun ki marye, Moun ki an konkibinaj, ou wè la yo mete common law common law partner sa vle di ke moun ki an konkibinaj e timoun moun sa yo ki anba 21 an ok donk se sa ki ta ti jan konfi anpil moun se pa moun nan ou wè la nan seksyon sa a Ok la a yo pa mete laj sa vle di nenpòt ayisyen nenpòt ki laj ka kalifye men si yon moun marye l ap aplike yon moun gen timoun l ap aplike pou timoun nan li pa ka aplike pou yon timoun ki plis ke 21 an so timoun nan pral oblije aplike pou kont li si l gen plis ke 21 an. Ok yon timoun ki gen pi piti ke 18 an pa ka vwayaje pou kont li fòl vwayaje avèk yon pap yon paran ok li ka yon manman li ka yon papa ok ou byen moun ki ki ki ki ki ki gen gad legal li ok donk. Tou sa fò andeyò dè Zetazini, fò youn nan nasyonalite sa yo, fò gon moun ki aplike pou ou avèk fòm 134 A a, epi moun sa ou wè yo mete vetted and confirmed, sa vle di ke vetted la sa vle di ke moun ki aplike pou ou fò l pase yon peny fen, fò l al fè anprent, fò l al fè byometrik, fò l al fè yon pakèt bann bagay, fò l fè FBI background check, yon pakèt bann bagay, Ou menm tou fò pa gon paspò ki ekspire, fò ka peye biyè davyon ou, fò dakò pou pase yon pakèt bann tès de sekirite, fò pran vaksen, ok, tou sa yo, dakò? Donk moun ki inelijib yo, sonje m t ap di nou sa, ok, moun ki pa elijib pou pwogram sa, se yon moun ki gen doub nasyonalite, ki gen stati rezidan oubyen refijye nan lòt peyi. Eske tande, nou tande sa m di a, mwen bouke repete nou sa. Sa vle di ke si w moun, ou gen rezidans, oubyen ou gen stati refijye, ou se ayisyen, ou nan lòt peyi ou pa kalifye pou pwogram sa a. Dakò? Donk, sa se Venezuelyen nou pa nan Venezuelyen. Donk jan mwen te di an, pou moun sipòtè, fò moun nan son sitwayen ameriken, fò moun nan son e gen tps, fò moun nan ka gon stati legal Ozetazini, epi pou li kalifye. Se pa yon moun ke stati legal li an kou non, yon moun ki gen stati legal deja. Dakò? Donk tout sa, tout se pwosès lan y ap esplike la a. Premyèman, ou wè, nou wè sa mwen te di nou an tèt, an ti tèt lan, financial support, sa vle di ke fò moun nan gen bras pou l kalifye, epi kounye a pou l kalifye, nou menm n ap ka vini Ozetazini. Apre sa, nou menm fò nou. antre, yo pral voye yon imèl ba nou pou nou antre enfòmasyon biyografik nou, tankou biyografi nou, n ap antre sa, epi tout sa yo se nou menm k ap fè yo, ok, epi katriyèm etap lan, mwen te pale de yon fòm 135, Se li menm nou pral aplike nan ekap nan etap 4 lan epi kou nou fèl nou fini nou prale nan etap 5 kote ke nap achte yon biyè davyon epi avèk tout enfòmasyon ke nou jwenn de imigrasyon etazini nap parèt nan nenpòt èpòt ozetazini epi kounye an menm Yap enspekte nou where you di ke beneficiaries will undergo additional screening and vetting. Sa vle di ke bagay la poko fini non. Lè w rive isit Ozetazini, yap enspekte w, yap ba w fingerprint. Se tankou ke yap asire yo ke ou pa yon gang anvan w antre nan peyi yo. Kounye lè tout bagay klè pou ou yap diw ok madam, mesye, byenveni epi kounye menm yap baw on tanmplèt, on fèy de wout pou al swiv pou aplike pou work permit pou regle koz ou. Men jan mwen di an, pwogram sa la pou 2 zan. Sa vle di ke si yon moun ayisyen rive Ozetazini an me, pwogram lan ap fini pou moun sa an 2025. Ok donk mwen pral pale nou kòman pou n kreye m pa vle fè videyo twò kout kòman moun ki sponsò ozetazini an ka ale pou l soumèt aplikasyon pou nou si moun sa pa gon kont deja kòman pou l kreye kont lan e ensiswit dakò rete tann lòt videyo a.